Demwazèl sa gen mennaj li, li prale kote l. Men mennaj li an se yon chofè moto. Lè li rive nan stasyon moto a, li konn wè mennaj li an la, lè l rive l pa jwenn li. Li mande mesye yo, kote mennaj mwen an? Yo lonje dwèt yo di men li anfas la. Epi se menm moman demwazèl la travèse li ale kote mennaj li an. An al swiv avè l. Epi lè li rive, li anbrase mennaj la. Li kontan paske li wè mennaj lan. Epi se menm moman an li di mwen mande pou ou, yo di men w anfas lan. Li di wi se la mwen kanpe. Li di an ale lakay mwen non. Se menm moman li pran demwazèl la li mete dèyè moto l pou l ale lakay li ansanm avè l. An swiv. Epi yo ale. Epi men manman demwazèl la menm ki tap swiv demwazèl la kote l te fè yo pat janm konnen si demwazèl, yo pat, li pat janm konnen si manman an tap swiv li. Epi demwazèl la avèk mennaj li an yo chita, yo ap pale. Yo ap pale, yo ap pran plezi yo. Yo pa janm konnen kisa ki pral rive. Epi manman menm ap vini yon ti pa yon ti pa. Men demwa, men manman demwazèl la menm ki pèse sou yo li tonbe joure mennaj demwazèl la. Li di konbyen fwa mwen di w konsa Piga ou pale avèk pitit mwen an. Mwen pa renmen w pou pitit mwen an. Ou pa gen kote pou w rete. Men eta kay w ap dòmi. Epi, demwazèl la di, men manman poukisa w ap joure l? Li di, mwen di w, mwen pa dakò nèg sa pou ou. Mwen pa dakò chofè moto pou ou. Se moun ki gen lajan mwen bezwen. Epi, demwazèl la di, men manman, ou pa kapab ap joure l pou kote l rete. Se pa sa ki enpòtan. Se pa bèl kay la ki enpòtan, se li menm mwen renmen. Mama di, Mwen pa bezwen konnen ki sa w ap di a. Tou senpleman mwen di w mwen pa bezwen nèg jan de nèg sa a pou ou. Men eta devan lakay li. Men eta kay li. Epi se nèg sa w chwazi. Li di mwen pa bezwen jan de moun sa yo nan fanmi m. Epi se menm moman an, demwazèl la vire. Li di wè, depi ou mete pye w la ankò, m ap tou nye w. Epi, jenòm nan menm bese tèt li, li pa janm pale, li pa janm di anyen. Li, manman demwazèl la di, konbyen fwa mwen di piga w te met pye w la? Epi li pran demwazèl la, li vire li ale ansanm avè l, se menm moman jenòm nan menm ap gade demwazèl la ki prale. Nan lavi piga ou imilye moun pou sal pa genyen. Ou wè jodi ou pa konn demen. Jodia ou ka gran nèg demen si Dye ve ou ka ap trennen li menm se li menm li kapab ap rejwi se li menm ki lonje men ba ou. Epi nan yon ti tan jenòm nan te nan lari men li antre lakay li epi li jwenn manman chita li anbrase manman li kontinye lap pale ansanm avèk manman. Li di manman kòman jounen an te ye pou ou? Manman di, mwen anfòm. Li di, e ou menm, kòman sa te ye pou ou? Epi yo kontinye yo ap pale. Epi pou ap gade yon jèn gason konsa, èske ou konnen ki sa li kapab ye demen? Èske ou konnen kisa Bondye sere pou li. Epi li menm avèk manman an, yo kontinye yo ap pale. Yo ap pale. Sa vrèman bèl pou yon jèn gason ansanm avèk manman l, yo alèz. Epi se menm moman, li pral sòti ankò, li anbrase manman an, epi li di manman, pase bòn jounen. Manman di, ke Bondye beni ou. Nan yon jou apre, pandan jenòm nan chita lakay li, de mesye parèt sou li. Yo kòmanse bat li. Yo kòmanse ba li kout pwen. Yo rale zam sou li. Yo di l konsa, Konbyen fwa yo di w kite demwazèl la anrepo? Konbyen fwa yo diw se chofè moto ou ye rete nan kad chofè moto ou epi yo rale zam yo metel nan tèt li yo diw wè depiw kontinye wap pale ansanm avèk demwazèl la ankò nap tou fini ansanm avèk ou epi nan yon ti tan epi moun yo vire yo ale jenòm nan kouche sou yon ban epi lap soufri lap manyen anba kèl lap bay san epi moun yo vire yo ale. Piga nou fè moun mechanste. Epi menm moman se manman demwazèl la ki te peye pou moun yo al bat jenòm nan. Epi manman demwazèl la peye moun yo. Epi li moute vit machin li, epi Moun yo ale, li menm li tou ale. Yon jou apre, pandan jenòm nan chita lakay li l ap soufri epi men demwazèl la parèt sou li, l ale pou l kouri. Demwazèl la di l, non cheri, ou mèt chita, mwen konnen sa w ap pran, mwen renmen w, mwen pa ta vle sa rive w, men se manman m, Bondye genyen pou l leve nou atè a, mwen toujou renmen w, sa p ap fè m kite w. Jenòm nan di, Men non, mwen pa ka soufri pou ou konsa. Mwen renmen ou se vre, men manman ou pa vle m pou ou, paske mwen se malere. Epi, demwazèl la di konsa, Men non cheri, ou pa kab gade sou sa manman m fè. Mwen menm avè w, n ap toujou rete ansanm. Sa vrèman tris. Depi moun nan renmen mennaj li. Depi fi a renmen nèg li. Depi nèg la renmen yon fi pa gen anyen non ki ka fè yo pa ansanm. Nan yon jou aprè men demwazèl la ki te sòti kiyès ki vin mennen demwazèl la lakay li? Se jenòm nan ki vin mennen l devan lakay li, se menm moman tou manman te ap veye l nan baryè lakay li, li wè demwazèl la ki anbrase jenòm nan. Sa w pa vle wè a, se li menm w ap wè. Ou pa vle pou yo ansanm, yo ap kache yon kote pou yo pale. Ou pa kapab fè chwa pou moun nan. Se moun nan ki konnen sa k ap bon pou li avèk sa k pap bon pou li. Ann swiv. Epi mwen mwen demwazèl la menm kap vire nan salon an. Epi men demwazèl la ki parèt li tou rale demwazèl la nan tres cheve. Li di konbyen fwa mwen di w konsa piga w pale avèk vagabon sal sa. Konbyen fwa mwen di w konsa piga w pale avèk ti banbe sa. Epi demwazèl la sezi. Li pat konnen si manman an tap veye l. Li pat konnen jamè si manman an tap veye l. Li di mwen di w. Pa pale avè l. Depi w pale ansanm avè l, m ap mete w deyò isi a. M ap mete w deyò. M ap pran tout rad ou, m ap mete yo deyò. Li di, Men non manman, se li menm mwen renmen. Ou pa ka kont mwen. Li di, Woy, mwen di w non, non, non, non! Mwen pa vlel pou ou se pòv yo ye. Epi demwazèl la kanpe lap gade. Nou menm paran nou aji trè mal, nou aji trè trè trè trè mal. Epi li rale demwazèl la, li di al pran rad ou, met ou deyò al jwenn nèg ou a. Li di paske m pa vle wè w la. M pale ou pa tande, fout ou deyò nan kay mwen an. M mete w deyò nan kay mwen an. Epi se menm moman demwazèl la al pran tout afè l epi li sòti, li ale jwenn nèg lan. Sa ou pa vle wè a, se li w ap wè. Epi manman an kontinye l ap pale. Li di ale, pa mete pye w la. Se menm moman tou, demwazèl la te gentan rele mennaj li an pou l vin tann li. epi li sòti li vin jwenn mennaj li an ann gade epi jenòm nan ale pou l anbrase demwazèl la epi jenòm nan pran tout afè l epi pou demwazèl la moute moto a pou l ale ansanm avè l manman an vin gade li di bòn chans Ou mèt ale, ou mèt ale. Epi, manman pa t konnen si demwazèl la ta prale vre. Li santi l boulvèse, li santi l enmède. Li di, an, li ale vre? Kèlke ane plita, pandan jenòm nan chita lakay li, epi l ap ekri sou yon tab, se menm moman telefòn li sone. Kiyès ki pran? Telefòn nan se demwazèl la. Epi li potel ba li bay mennaj li an. Ann swiv. Epi yo lap pale avèk moun ki rele l la. Li epi mesye a dil konsa. Men papye sa yo papaw avèk manmanw ki kite yon kay pou ou, li di ki kite yon kay pou ou, li di se non manman w, non papa w ki nan papye yo. Vini pou jwenn ansanm avèk mwen pou w ka rekipere kay la. Waww sa vrèman bèl. Sa vrèman touchan. Lè yon moun ap pase mizè, men Bondye gen yon bagay li sere pou li. Se pa ko jou pa l la, epi li di demwazèl la konsa, Cheri, papa m achte yon kay, kite pou mwen, epi se menm moman Li anbrase demwazèl la yo kontan. Nan yon jou apre, epi li bay demwazèl la yon sipriz. Epi, l ale moutre demwazèl la kay la. Epi li moutre l kle kay la. Demwazèl la kontan. Demwazèl la anbrase mennaj lan li vole sou li. Li kontan. Li di mèsi cheri. Mwen renmen ou. Mwen kontan sa cheri. Mwen kontan sa. Yon semèn apre men manman ki kouche sou kabann lopital. Lap touse. Men li pa gen pyès moun nan kay la ansanm avèk li. Li kouche, men se mesye dam yo ki vin soutni l. Waw! Yo menm ki pote ti soup pou li. Sa vrèman tris. Pa imilye yon moun. Demen si Dye ve, se moun sa k ap anfas ou. Ok? Epi demwazèl la tris, li di men manman bwè. Epi manman di cheri, eskize m pou tout sa m te fè yo. Se pa fòt mwen, se jalouzi. Epi demwazèl la di pa bezwen enkyete w manman, mwen konnen sa. Epi demwazèl la bat do manman. Epi li di, ni ou menm tou, si ou wè m pa t vle entèl pou ou, se jalouzi. Sa vrèman tris. Si nou te renmen videyo a, kite yon like. Kite opinyon pa nou. Rete branche pou yon lòt ti videyo. Dakò mes amour. Babay.